Pansè yo rele yo e yo menm kap pwan desizyon pou yo di yo pa bezwen viza voye kò a ba yo m panse non sèl tap bèl anpil wi paske se yo sèl ki ka pran desizyon paske et gen desizyon moun yo ap fè pase la moun ap di viza pa bon moun ap di ayiti ka bon non pa pran desizyon pou moun yo nou tout nou vle nou ret neut lè nap fon bagay se moun yo granmoun paske rosini ou gen de bòn relasyon avèk tout manmi papi rele yo Rele fanmi an mande yo eske yo vle kraze kite bagay viza paske m pa vle moun akize pou yo di men sa moun vle se viza mwen menm m pa vle e pa viza m vle m pa ni vle viza m pa vle anyen paske yo fini mete m sou liy nan ke li banm yon komisyon m bay pastè jòj pastè jòj di li menm li pa gen pwoblèm sa ke yo vle yo vle voye kò a l ap voye kò a men pa bliye moun ayiti e yo k gen repons lan fè moun yo ayiti yo rele

Lè map tann kòl la m poko jwenn li, rele yo se yo pou bay desizyon. Yo menm yo tout fanmi ak kanmi ap vyande ok. Piske viza ap difisil voye kò a ban mwen. Kounya Joy pral gen yon sèl bagay sou tèt li, Joy pral di you know what? Ok, an nou planifye kounya pou nou konn.

Zanmi nap mande zanmi ki fèk monte yo kisa nou dakò paske m pral rele pou ta pou m pale avèk manadjè sè Rose George pou li bay ide kisa l vle fè men 46 16 ap rele m avan m rele w banm pran 46 16 46 16 kisa w panse ankò de sa ti rev di a.

Ok dako bonsw. Merci bye bye e m pral rele nap mande touta touta silvouplè e si wap koute rele nou paske ti wil fè yon pwen pase e ki trè trè trè trè trè enpòtan pwen sa li bezwen konnen pou nou pa konfuse. Ide Sè Rosalie Haiti ou byen nou eseye viza paske nou pa vle al nan eseye viza epi viza pa mache epi pou nan pral pwan lòt tan ankò si yo dakò pou yo voye kò a prefere nou rete mwen pwan lòt zanmi

Sa se desizyon tout moun. M pale nan non papa, sè Rose, m pale nan non manman l, m pale nan non sè l, nan non tout fanmi. Sim ap tande kounya li deja konnen se viza li menm lap bay frè jòj mesaj la nap eseye viza si viza pa mache ebyen antèman ap fèt banm gade si yo rekile li e ki lòt samdi lòt samdi ap konbyen non li mande yo menm nan. Yo ka rekile l pou yon konsève lè yo vle.
Ok.
Yo ka rekile li pou yon 2 samdi ankò. So, e mwen menm mwen vle, m panse pou viza a, ban m eksplike w sèvitè, mwen genyen zanmi mwen, pastè Lochard ki pèdi papa l, yo pa ba li, yo pa bay lòt frè yo viza. Malgre yo fè yo peye tout kòb tout pwasès yo fè tout pwasès nèt lè yale yo di yo pa bay viza pou jan de bagay sa yo yo bay viza pou ka emèjènsi ki vle di yon maladi oubyen whatever but yo pa bay viza pou sa mwen menm mwen pat vle di nou sa pou m pat dekouraje nou mwen ta renmen pou nou eseye lè nou fin eseye Nou fin fè tout sa nou gen pou n fè, pa ale online, wè avèk yon, kòman yo rele yo? Yon ajan?
Yon ajan? Yon ajan imigrasyon? Yon ajan imigrasyon, wè avè l, kèlkeswa sa kòb li a peye, pou nou eseye bay lèt ponp finèb la voye pou nou an, den, si sa pa mache, hey, Si a gentan fè kòd pou nou on mwa deja sa pap deranje, si se on 2 semèn pou yo voye antèman pou 2 semèn ke yo fèl paske kòb la deja la ou wè sa pap deranje yo pap chaje yo plis kòb so now m panse o non de manman sè Rose fanmi an nou tout dakò pou nou eseye viv sa right nou tout dakò?

Mesaj la pase, nap pase mesaj la avèk Pastè Jòj epi de la mwen menm menm si se pa nan yon live nou pale ankò map rele nou dirèk poum di nou men sa kap fèt so lendi si Dye ve silvouplè lendi si Dye ve nap pran 650 dola sa map voye ba nou an nap metel sou 800 pou nou fè tout efò nou Si nou jwenn viza m panse yo menm yo ka fè efò pou yo voye patisipasyon pa yo oubyen prepare pou nou but please kou ou jwenn kòb la chache ajan an nan madi maten eseye wè si nou te ka pran randevou a li trè enpòtan si nou vle eseye pati viza anvan ok.
Ok ok nap fè tout bagay. Bondye beni w bye bye.

Pasteur Deroneth, li pa osi, li pa osi fasil konsa. Ok. Li pa fasil, paske si moun nan potko mouri, e petèt imigrasyon te gen dwa di yon mo, bay yon pas, yon route de passe pou moun nan vin wè moun nan. Ok. Men moun nan gentan mouri. Li pap fèt fasil konsa paske mwen gen anpil ka ki pase konsa devanm zanmim fo manman yo mouri bagay sa yo imigrasyon plis fasil ka bay viza si yon maryaj ap fèt si yon kominyon ap fèt si yon batèm ap fèt men depi moun nan gentan mouri li pap bay li fasil konsa. Epi son kòb moun yo pral depanse pou granmesi. Pito nou jis voye mò a si nou fè antèman an voye mò a bay manmanl a papal. Epi dat se sa plis pase tout moun pou nou fè konnen. M ta renmen w voye mesaj la bay fanmi an kap swiv mwen la kap tandem paske nou menm nou fè eksperyans mwen m jis la pou m ede les deux camps. M la pou m ede sè Etienne e la fanmi Jòj. Kounye a, kòb yo ap koute yo, eseye voye mesaj la ba yo pou di yo wetire afè yo. Wi, se yon se yon ajan kanmba mwen ye. Depi w wè mwen di w li pa fasil, li pap fasil. Ok.
So w panse yo tande, yo pran nòt la, 22 me si yo vle oubyen madi yo sipoze make up may yo pou yo konnen si se kò a yo vle.

Si moun yo te diw ke voye mò yo voye mò a ba yo kounya jan ta pral fokis son sèl bagay men kounya mwen diw fè sondaj la tout fanmi an diw try viza avan men on etranje paka di voye mò ale voye mò pa met mò brother fò fè moun yo fò edike moun yo tou de sa nap di a tou ou menm se ede wap ede avèk emisyon an men lè moun nan ap enpozel sou diw ey voye mò a voye non. Nan manman nan gwo mesye k fè pale la li ye sa wèl di a sa manman an di e sa frèl di e sa fanmiy di ann try viza a apre ya try li bon madanm nan di voye mò bay Rosini pase Rosini pa yon chay poul voye mò ok fò fè edikasyon moun yo moun yo paka ap fè sa e dezòd yap fè. Ya m dakò avè w, m dakò avè w, tande m byen Brother Jimmy. E. Mèsi paske ou fè konn te ka di sa. Koreksyon sa, paske nou vle pou moun yo konprann ke se sak fè m te rele neve a, li di li pale o non de papa, o non de manman, yo vle eseye viza dabò, si viza a pa mache, ebyen pou yo fè antèman isi epi voye kò a. Se ke nou vle zanmi yo ta konprann, se pa mwen, se pa Manno, se pa Jòj, se yo menm ki di, try viza, Visa pa mache epi yap pase avek lot faz la eee voye mò mezanmi men moun nan pakab ap rele nan chanm li monchè voye mò voye mò ale voye mò bay manmi poutan manmi di li menm li pran visa bon m paka konprann mezanmi ayisyen poze tèt frèt epi tou pase ou sini mwen genyen jou wap pèmèt mwen aprè aprè bay sa nou gen kèk emisyon si wap envitem poum fè Sou edikasyon moun yo. Moun yo pa kap tout sa moun di se betiz moun yo ap di anba anba anba dayè tè. Moun di byen se betiz. Moun di mal se betiz. Chèche fè pa mezanmi ayisyen fò nou moutre ke nou sivilize se moun nou ye se kretyen nou ye. M pa wè pou ki rezon pou nap ekri yon bann tenten anba anba yon live kap fèt nou pa respekte moun. Mwen gen dwa di ou bagay ou pa dakò opinyon m men sa pa pou di pou hurt feeling mwen, pou wap joure m. Ou dwe gen respè. Bay sa pastè Rosiny m ta swete w pran ou envite m nan yon emisyon pou nou manyen fè edikasyon moun yo se pa joure a ki enpòtan lè wap fè yon dyalòg men se dyalòg la gen sans pou analize pou kanpe anfas yon moun pou wap fè dyalòg paske kominikasyon e best li ye lè yon moun ka kominike a yon moun ou pap joure avèk respè. Ou respekte m, sa w di a m respekte l, san m pa di yon mo deplase. Li di chak sa moun di, moun yo di yon mo betiz. Chak sa yo di, yo di yon mo betiz. Bon mwen menm pou betiz moun yo di m mwen menm ak sè Nadège, nou pa kriye pa tè pou sa paske se sa moun nan sanble. Moun nan di betiz ranmase betiz ou. Mwen menm m gen respè pou tout moun ki sou paj la la, ou pap tande m di yon mo deplase. Ou di yon mo deplase e pa ti wi l li sanble. Se ou menm li sanble.

Ou di moun nan an nou fè sa. Epi moun nan, tande frè mwen tande, moun nan di yon betiz. Men e pa ou di betiz la, moun nan tèt li jwe. Men e pa betiz k ap analize la, e pa betiz ki kominikasyon an. M pa di yo, m pa di yo se yo menm non, men sa yo di a se yo menm. Paske si m si m nan bagay nan fon dyalòg pou nou jwenn yon solisyon epi moun nan di yon betiz. E pa betiz ki ap diskite men li konnen yo tèt li jwe. Bon kote gen komanse nou fè moral yo kote non non non siw di sa yo di a sanble avè yo ou joure yo tou ou pa konprann paske nou te byen komanse ou di bon mezanmi fò nou eseye pou nou dis pou nou dat wap wè gen moun ki gen dwa menm moun ki te gen dwa joure la di a menm blòdè tirel li dakò avèw men lè fè koz di sa yo di a sanble avèw Madam, m pap gen tan pou fè emisyon ankò tande sa m pou. Si m ap diskite a yon moun, n ap dyaloge, an nou dyaloge. M pa joure manman w, ou pa ka joure manman. Si w joure manman, kiyès ou joure la? Èske e mwen w joure manman? Non, ou joure tèt ou. Men, mwen menm, m pa sou manman avèk ou. Edikasyon m pa pèmèt pou m ap di w sa m pa dwe di w. Men, si w lage yon bagay ou panse di wi, ou di, e pa mwen w di l. Èske e mwen w di l? Non, e pa mwen w di l, e pwòp tèt ou w di l. Se sa.

Paske Ti Wil pa gen anyen pou l wè, se demach n ap ede nou. Paske Ti Wil li menm, gade gon bagay Ti Wil fè la ki trè enpòtan. Mwen menm, mwen an kontak ak fanmi, you know, fanmi Woz, ok, Ti Wil li menm li an kontak avèk Jòj. Se kominikasyon ki fè bagay yo. So, m vle pou nou konprann sa. Ti Wil pa gen anyen l ap defann. Misye bon konpè m li ye, bon zanmi m. De long dat ke li konn sa l ka fè, konn sa l pa ka fè. Se dèfwa misye ap eseye ede sitiyasyon an ok. Ok misye ap eseye ede sitiyasyon an. Map mande fanatik pam yo pitye pitye pitye pou zanmim T-Will paske misye li fè yon gwo efò Pou l rele Jòj, Jòj pikòp li, li di men sa fanatik yo vle, men sa fanmi an vle, silvouplè m konnen depi m mande nou gras pou Tiwil, n ap fè l gras. Mèsi anpil, mèsi davans. Bondye beni nou. Ok. Mesi anpil bon travay. 46 7 Bondye beni w ankò. Pase w bonjour. Wi.

Desizyon pou m te rele w paske m konnen gen anpil zanmi ki aprann ke Blonded Timoun kap pale avè w. Bon, sa nou tap pale la m pale avèk Toota, m pale avèk bò frè sè Rose la. Moun yo ta renmen pou sè Rose ale Ayiti apre antèman an. Kisa w panse pastè Lòd? Avan sa tou, avan sa tou nap felisite w le fè ke ou aksepte pou pale.

Voye ba moun yo, moun yo gen pwoblèm. Prèske 3 kat jou nan menm leta, plis ke sa toujou. Epi kounye a, y ap fè demach. Men akoz lajan, yo pa t ka rive kòmanse dosye a. Epi kounye finalman, lajan vin klè epi Sherene fè yon jan li voye 800 dola ba moun yo paske.

Pa gen ase de tan pou bagay. Ebyen, m ale, m ale nan mòg la, m ta pale avèk dam mòg la, m vin konstate, wi, n ap bat mwen si m ka fè paran yo antre. Men, pa gen ase de tan. Èske m kapab rekile oubyen avanse mòg la pou pi devan toujou? Dam nan di m konsa ke. Serose mouri nan koronnavirus, daprè la lwa li te sipoze anterel deja, li fè twòp tan e kenbe mòg la toujou, li pa kwè pa garanti lap ka banm yon semèn ankò, tout jounen la map pale avèk li map di gade sa ou ka fè pou mwen, li dim Jòj m pa kwè m pa garanti m pap ka fèl, m di ebyen kòm nou gen yon semèn toujou kite moun yo ale epi wè èske lè yo prezantel lè jodi a si yap gentan bayo li.

Kò a ka ale al jwenn manmi a papi apre antèman isi a. Mwen depi se sa yo vle m pa gen pwoblèm menm si ke daprè lalwa kòm li di a m gen otorite pou m deside pou m kenbe l pou m pa kenbe l men si se sa k ap fè yo plezi e si se sa k ap pote lapè. Pala t chen wi m konn chen pa dakò chen pap dakò bagay sa men map mete chita m pale avèk li map di men sa fanmi yo vle an nou fè sa jis pou ka renye lapè mwen m se lapè m bezwen m pa bezwen pale de pakèt bagay anpil se lapè m bezwen. Bon m apresye sa frè Jòn m kwè anpil moun ap konprann ou tou le fè ke ou deja di wap fè tout efò w byen ke nou te di sa depi nan kòmansman nou te di ke ale Ale ayiti pa depann de ou se depann de cherline ok ki se premye pitit sè rose em te di moun yo tou kòb la se pa nan menw li ye se nan men premyè pitit sè rose m te make sure m di sa m pale sam konnen m pa pale sam pa konnen so nou apresye le fè ke ou konfime nou sa nap di mèsi avèk blòdè cyril tou.

Gen viza ki bay. So m panse wap pale avek Shaen e m panse Shaen ap konprann sa tou. Sa pap gen anyen pou deranje si ke nou fin fè antèman isi epi menm voye mò a an Ayiti sa pap koute

oubyen fanatik ki tap pede voye video pastè Marcus yo ale banm di nou sa pastè Marcus se yon pastè ki konn sipòte lèl fè Deodante nou di sipòte lèl nan radyo li jwe mizik nou men sa paka enpechem poum di pastè Marcus fè yon gwo erè li fè yon big mistake ou paka moute sou Facebook wap joure sè Rose wap joure Jòj Epi kounya se ou k pwal fè anons ke men tel tay ipokrit tay ipokrit ou pa dakò so li vin parèt se kòmsi pastè Marques ap seye eseye parèt pou pi bon se pa vre ditou se pa konsa ou fèl ou pa ka ap joure moun yo pou ou alèz pou wap kase nan men yon moun ki nan mòg. Epi maril li menm tèt cho wap joure yo epi aprè sa premye moun kap fè anons pou di men tèl men tèl ponp finerèb ki bezwen fè bagay fri ipokrit sa rele ok se se menm jan se menm jan si mwen menm lèm tap fè premye dezyèm live

Sa yap tande, sa mwen menm avèk frè Joel di la m bezwen atlis yon 5 moun banm amen pou li ok pastè Michael se vre li fè sòt la se vre li fè video a se vre but avan li te layite kòl pou lap pale ok frè Joel nou jwenn 5 moun ki di amen yo dakò avèw yo dakò avèm ke pastè Michael se pa yon li pa li pa mye plase poul te fè anons fineray

E m panse gen anpil moun ki rele pastè Marques tou ki di l sa. Paske pa bliye Jezi Pyè te fè Jezi sa. Wè? Pyè nye Jezi. Wè? So misye nye mò a, li nye Jòj li menm tèt li cho, li pa konn sa pou l fè. Lè Jòj tande w bagay konsa sa w di l fè? Pou di l touye tèt li?

Mwen isit nou pa tande non. Nou la sèvitè nou la ou konnen nap swiv bagay yo sèvitè mwen map swiv bagay yo detanzantan sou facebook map gade gen anpil pale anpil kap fèt mwen menm konsèy pa mwen pou ou menm ansanm avèk lòt fanmi kap tande yo se Pi gwo bagay pou nou fè se kominike pou nou kominike. Pou nou kominike mete tèt nou ansanm pou nou konnen kòman nap rezoud pwoblèm sa. Bagay sa mwen li yon ilèt nan kominote ayisyèn nan kòmsi li vin ale twò long konprann. Nou ta sipoze kominike pou nou konnen kisa nap fè e ki desizyon nap pran. Mtap koute fanmi la kap pale la. Li te di, Pa gon kominikasyon antre ou menm avèk yo menm. Bon, sa m te kapab di w, mwen konsèy pa m, mwen konte, mwen konnen ou byen lontan, se atis pa mwen, m abitye avèk ou, ou abitye avèk mwen, m ta renmen gon bagay ki fèt, konprann, menm si pa prese fèt nan. Lè la a ou ann antre nou menm avèk fanmi lan bon desizyon ki pran pou n konnen kisa n ap fè ok.
Frè Jòj, m pral mande fanatik mwen yon bagay, kòm tout a ap koute, manmi ap koute, papi ap koute, mwen vle pou gen yon inyon antre ou avè yo. Men sa m ap fè, kòm mwen te gentan. Gen yon fanatik ki te ban m 100 dola, misye rele Frè Blanc, gen yon lòt fanatik ki te ban m 50 dola, epi mwen menm mwen te deja pwomèt yo m ap voye 500 dola pou yo. Men sa m ap fè pou m montre nou ke pou nou ka fè inyon an, kòm y ap swiv mwen la, mwen menm m ap voye. 650 dola ba ou epi ou menm pou voyel ba yo, yo deja konnen, yo deja konnen kòb sa ap vini, so m pa vle voyel ba yo ankò, mwen vle pou nou kòmanse aprann mete kontak antre nou ankò wèy, so map voye 650 dola ba ou nan cash app oubyen zelle, demen si Dieu veut, lundi pou voyel ba yo.